Ki kote sa ka rive la sa?
Sa
ka rive nan ke nenpòt kote nan ri a, nan bò lanmè a. Ou ka sèvi avè l.
Ok. Konbyen tan ou genyen depi wap fè sa la tankou konbyen jou ou genyen nan li la? Sa m jodi a fè m 3 jou. Oh 3 jou? Ta sanble li pran tan pou l fè. Oh se lase wap lase wap lase se a la men wap fè se pa a la machin. Si ta a la machin ankò yon ti moman. Ou tap gentan fini? Ou tap gentan fini sa wap fè a.
Men mwen rapid tou. Wi, fò w fè rapid paske w gen bezwen.
Lò fèl se vann ou vann li oubyen ou menm ou itilize l? Ou ka vann li, ou ka itilize l. Lò moun fè sa, konbyen kòb ou ka vann sa la? Sa?
Kom se boul la ou achte ou achte li 100 dola ou lase li 200 dola.
Lè w di boul la m pa konprann. Woulo a. Sa se boul la? Wi. Ou rele l boul? Wi ou rele l boul.
Oubyen woulo fisèl. Ou achte l sa a konbyen? Ou achte l 100 dola. Ou lase li 200. Ou achte li 100 dola, ou lase li 200. M manke konprann lase a. Li di, O. Lase, m ap lase li la.
Men anmwe, ou pa lase li pou ou? Wi, pou mwen menm m ap lase li. Ou ka lase li pou moun tou. A, ok, ok, ok. Li di, si, si pa egzanp, m al nan mache a la, m achte boul la, m ap achte li pou 100 dola. Wi. Kounya la, si m vle lase li pou ou. M ap lase l pou 200 dola. 200 dola. 200 dola pou tè li fini?
Wi, pou tè l sa a fini.
Ok. Ok. Sa vle di si se, si, si, si w lase pa egzanp anviwon 5 boul sa la, l ap vini prèske pou 1000 dola. Wi, se sa menm. Ya, se sa menm, 1000 dola. Ay, ay, ay, ay. Ki benefis ki genyen nan? nan sa nap fè la. Sa depi ou fin moute y la kounye ou pase y nan lanmè a la ou kenbe pwason bay sa yo pou w itilize pou vann. Sa se l enpòtan anpil. M wè ou met yon ti bwa, ti bwa sa se li menm ki. Ki modèl la. Ki modèl la.
Konsa tou si w ta fè boul yo pi fò, ou tap gen yon pi gwo bra? M ta gen yon pi gwo bra.
Menm jan ak sa atè a. Ok, ok, ok, ok. Eske sa, sa rive nou konn gen 2 filè k pi, pi gwo? Men m konn wè yo gen, gen plizyè koulè wi. Wi, gen sa k gen plizyè koulè, sa yo, sa yo, si w vle bay, si w vle bay sa koulè, ou ka bay koulè. Yon ti ble dèyè yo la.
Non, sa son bagay ki fèt a letranje mesye. Wi.
Se menm jan ak sa li ye tou. Wè e sa a te ye. Se menm jan yo ye tou.
Mezi a, kòm si soti la rive ki kote ou sa ka fèt la oubyen wap fèl la. Kòm si mezi, mezi sa a ban wen. Se mezi a m ka, si m vle kite, si m vle pwolonje, m ka pwolonje. Nan mezi m ap gen bezwen la, m ap kite nan mezi a. Pase m pap ka fè.
Ah, ok, ok. Pase sa, sa m ap fè la. Nou plis kontrole l pa boul. Oui. Nou pa kontrole l pa mezi.
Mh, mh. Pa boul nou kontrole.

Se sa menm.
Fok ou son expert pou fel konsa. Fok ou fon ti tan. Le fini e pa fasil la wap kou ka kou yon bay. Depi ou pat poko ka fe se moutre pou yo moutre ou li. M ta pral mande ou sa si se aprann nou aprann fel ou byen.
Kom si mwen se yon lot moun m konn we kap lase. Konnya mwen jan li chita la. Apre sa map gade. Wap pran bet. Wi apre sa. Sim vle fè m pa kay kouri sou li may pwen m apay fè tenten lan li ou konprann sim pa konnen tout kou se moun nan pou moutre m pa gon anyen pou moun ap fè ou pat ou pa ka fè pou se pa moutre ou moutre ou ka wè yi trè fasil ma fè la men kwen nan moun santi lou nan moun santi lou mèsi bokou paske ou te ban nou yon ti eksplikasyon sou li ok bon bagay mèsi bokou ok ok